Chak mwa septanm, mwen vin wè ke m oblije pase plis ke 1 an pou pwoblèm mwen wè k gen ladan. Pwoblèm ki gen sou 3 depatman sa yo anpil. Kay moun yo kraze, yo pa gen pon, yo pa gen wout, yo pa gen limyè, yo pa gen dlo, anpil tèt chaje. Mwen konnen nou menm nou gen menm pwoblèm sa yo tou. Men se pou sa m pral anonse nou gwo nouvèl la jodi a. Son kokenn chenn nouvèl wi m pral anonse nou la. M pral anonse nou yon gwo gwo gwo gwo nouvèl. Gwo nouvèl ke m pral anonse nou an, m ta renmen ta di nou se pou m ta pran yon ti poz pou m ta tounen vin anonse nou nouvèl la. Men gade, m ap tou ban nou. M ap tou ban nou gwo nouvèl sa. Le 7 fevriye. Banm di kiyès ou ap bay nouvèl la. Map bay moun nan depatman Sidès. Depatman Lwès. Depatman Latibonit nou menm te gentan pase ya map tounen ankò. Depatman Sant. Depatman Nò. Depatman Nòdès ak depatman Nòdwès. 7 depatman sa yo. M pral anonse nou yon gwo nouvèl. Èske nou pare pou nou tande nouvèl sa a? M konnen nou pare paske nou konnen depi se nouvèl m pral anonse nou, se bon nouvèl m toujou pote pou nou. Lè nou tande nan radyo ak televizyon anpil gwo bri fèt, men èske nou suiv mwen byen lè m ap pale? Lè nou wè m di yon bagay, depi nou wè m di l, se pou nou di kisa prezidan an di la a? Fòm al tande pou m konprann sa l di a. Sonje premye jen 2017, premye jen ane sa, lè nou t ap louvri sezon siklòn nan ki kòmanse premye jen k ap fini 30 novanm. Mwen te di fòk mwen mande gran nèg yo paske pa bliye lè pèp la ba w pouvwa li pa ba w pouvwa pou w al goumen avèk gran nèg yo non. Ni li pa ba w pouvwa pou al goumen avèk lòt moun ki nan politik yo. Li ba w pouvwa pou antann ak gran nèg yo. Paske gran nèg yo, peyi pa ka mache san yo. Peyi pa janm mache san moun ki gen kòb non. Peyi a mache avèk moun ki gen lajan, peyi a mache avèk moun ki gen pouvwa, peyi a mache ak moun ki gen konesans. Se twa elit enpòtan ki gen nan yon peyi. Elit ekonomik, elit entèlèktyèl. avèk elit politik la. Peyi pa mache san sa. Se 3 wòch dife, gran nèg, gwo save, politichen. Nou wè 3 wòch dife sa yo? Pa gen pap janm gen devlopman menm si yo 3 sa a pa met tèt yo ansanm. Enben se pou sa premye jen, lè m anonse m di m pral mande gran nèg yo yon ti kredi, pèp la potko konprann. Vrèman, apre gwo diskou, m te byen kostime, gwo palto, mwen kòmanse fè kabinè m, rele kèk gran nèg ke m konnen pou m di yo èske l posib anvan m ale pale ak premye minis lan pou fè bagay la. Mwen pale avèk anpil gran nèg. Men, gon kantite nan yo mwen te trè eksite sou pwojè a, sitou moun ki vann ekipman lou yo. Menm kote a, mwen rele premye minis lan, mwen rele minis travo piblik, mwen rele minis agrikilti, minis anviwònman, nou fè yon reyinyon. Epi, gran nèg yo dakò, yo di y ap bay kore gouvènman an pou yo pote kole ak gouvènman an pou yo bay gouvènman an 150 milyon dola kredi. 150 milyon dola kredi yo mezanmi. Ayiti nou tande ke toute ap kritike, di Ayiti pa ka, Ayisyen pa ka regle anyen pou Ayiti. Gran nèg an Ayiti deside pou bay pèp la, leta Ayisyen 150 milyon dola kredi. Sa ekipman ladan l. Kredi! Se pa kòb kach non Leta te genyen. Nan 123 milyon dola a, Leta bay 5 pousan. Tande byen! Sa vle di, nou tout la a k ap gade m, k ap tande m la, anpil nan nou n al lekòl. N ap kontwole. Leta bay 5 pousan nan moman n ap kòmande ekipman yo. Leta gen 5 pousan pou l bay ankò lè ekipman yo rive ann Ayiti. Nou konn kilè leta ap peye rès 90 pousan an? Leta ap bay yon ti bagay chak mwa pou leta fin peye nan 48 mwa. Lòt bagay ankò, gwo nouvèl la m poko anonse l non, tande byen kisa m fè ki fè ke m pral anonse nou gwo nouvèl sa. Lòt bagay ankò ki pi bèl, lè leta te konn achte ekipman nan men gran nèg sa yo lontan, leta pa janm egzije yo pou repare ekipman yo. pou fè antretyen nan ekipman yo. Sa vle di, antretyen an ki sa l vle di? Pou chanje lwil, chanje filtè. Reparasyon an ki sa l vle di? Lè yon ekipman kase yon pyès, lè ekipman an an pàn, ekipman an konn rete, ou wè l bò wout. Nou bliye tout bèl ekipman nou wè sou bò wout yo ki rete an pàn. Pa egzanp nan wout Jan Rabèl lòtrejou, gen yon moun ki voye yon foto pou mwen. Sou WhatsApp, yon konpaktè, sa vle di sa yo rele woulo konpresè a, rete kanpe. Kounye a, woulo konpresè sa a nou wè k kanpe a la a, se la se yon filtè wi k mete l kanpe. Men nou gentan voye moun ladan l, nou wè se te pou ODVA l te ye. Pou n al gade sa l gen. Men ekipman sa yo kounye a, n achte kounye a nan men gran nèg yo, Leta ayisyen achte, pa bliye sa m te di nou an, gen twa wòch dife pou yon sosyete pou l grandi. Twou a wòch dife. Zon wè w men lè w ap fè yon manje andeyò ou w ap fè l ak dife bwa nou konn kòman n fè l. Manje a kòman nou fè l? Nou mete twou a wòch, nou sanble dife a epi nou fè manje a. Enben twou a wòch dife sa yo nan sosyete yonn se elit ekonomik lan, lòt la se elit politik la, twazyèm nan se elit entelektyèl la. Sa vle di moun save. Moun ki gen kòb ak moun k ap fè politik. Se sa k fè mwen menm jodi a, mwen marye avèk inivèsite nan peyi a. Mwen marye, inivèsite a, prèske chak mwa mwen mande kabinè m fò m rankontre rektora inivèsite a. Kounye a m pral monte yon lòt sistèm pou m rankontre tout inivèsite yo nèt ki nan yon. Ansanm ki rele Corpua, sa vle di Corpua a di ni inivèsite prive, ni inivèsite piblik yo, ansanm de rektè inivèsite sa yo met tèt yo ansanm, yo fè Corpua, paske ou pa ka devlope peyi san moun ki konn li, ou pa ka devlope peyi san moun ki gen kòb, ou pa ka devlope peyi san politisyen tou. Se pou sa, ekipman yo, gran nèg yo vini ban m ti sipò a, nou achte ekipman yo. Mèt nan fin gen ekipman pa vre. Bèl bagay. Ekipman yo, gen nan yo ki gentan ap antre yo la. Gen plis ke 450 ekipman k ap antre. Men nou konn sa ekipman sa yo pral fè? Nan 10 direksyon depatmantal travo piblik yo, yo tout pral gen ekipman tou nèf. Yo tout! Sa vle di gwo traktè nou wè k ap travay la a, nou wè gwo bouldozè. ki travay nan Laravin di Sid, gwo eskavatris k ap travay, tout ekipman sa yo, direksyon depatmantal yo pral genyen yo. E nou konn bon nouvèl la? Men bon nouvèl la. Bon nouvèl la, le 7 fevriye 2018, n ap deklare karavàn nan ouvè nan 10 depatman peyi a. Men bon nouvèl la. Karavann ke ou menm ki nan nò Karavann ke ou menm ki nan nòdwès Karavann ke ou menm ki nan nòdès Karavann ou menm ki nan depatman sant Karavann nan ou menm ki nan depatman latibonit Ou menm ki nan depatman lwès Ou menm ki nan depatman sidès W ap plenyen W ap fè jalouzi W ap di kilè karavann nan ap rive lakay ou Le 7 fevriye 2018 Karavann nan sou tout peyi a. Karavan nan ap sou 10 depatman peyi a, karavan nan ap nan 146 komin peyi a, karavan nan ap nan 572 seksyon kominal peyi a, karavan nan ap sou 27750 kilomèt kare peyi Dayiti apati de 7 fevriye 2018 la. Se nouvèl sa m te pote pou nou. Pran ti pasyans, pran ti pasyans paske karavan nan. Apati de 7 fevriye 2018, l ap sou tout peyi a, paske gran nèg yo, sonje sa m te di nou an, twa wòch dife a, premye wòch dife a, se gran nèg yo, dezyèm wòch dife a, se politisyen yo, pouvwa a, politik la, twazyèm wòch dife a, se moun save yo. Sa vle di, nou vle pale de entèlèktyèl yo, inivèsite a, nou vle pale. De moun ki gen kòb yo, nou vle pale de moun ki gen pouvwa yo. Twa moun sa yo pa ka mache yonn san lòt. Si w bezwen peyi a devlope, se pou ou menm pèp ayisyen k ap gade m, k ap tande m la a. Se pou w mache preche sa tout kote pou w di pou Ayiti fè yon pa, fò gran nèg, moun ki konn li avèk moun ki gen pouvwa met tèt yo ansanm ban nou pou fè peyi a mache ban nou. Se yo k pou fè peyi a mache ban nou. Se pa moun k ap sot lòt kote non k ap vin fè peyi a mache pou ou. Se moun isit, moun k ap viv la a. Ayisyen ki gen kòb, Ayisyen ki gen konesans ak Ayisyen ki gen pouvwa ki la pou fè Ayiti mache. Nou konnen pawòl chanjman an, sa s on gwo pawòl chanjman m pote pou nou. Paske jodi a, pa gen peyi sou latè k fon pa si twa sektè sa yo pa met tèt yo ansanm. Nou konnen mwen la pou kenz jou ankò. Men jan m toujou di li. Adrès yo, nap wè yo. Si nou bezwen voye mesaj ban mwen, jan nou te edem semèn sa a. Nou te edem pandan kenzèn nan, gen anpil bagay mwen di la se nan mesaj mwen resevwa. Voye mesaj pou mwen sou Twitter, voye mesaj pou mwen sou Instagram, voye mesaj pou mwen sou Facebook, voye mesaj pou mwen sou WhatsApp, voye mesaj pou mwen pa tèks sou telefòn. Nimewo yo yap pase nan ekran an la a. Voye mesaj pou mwen. pou m kapab fè ansanm avè w pawòl chanjman an paske emisyon sa a se li menm ki la pou nou chanje peyi a ansanm pou nou chanje mantalite yo paske si nou bezwen yon lòt peyi se jodi a pou nou kòmanse peyi nou reve nan 25 an fò n kòmanse jodi a menm jan nan kanperen depi lendepandans kanperen pa janm betone jodi a l betone se sa k rele chanjman an se sa k rele pawòl chanjman an. E se chanjman sa a, se li m bezwen pote nan tout komin ak seksyon kominal sou tout peyi Dayiti. Mèsi anpil.